Platbann yo nou fè yo, yon mèt 20 pa 10, 15, 20 mèt, sètadi an longè, lajè la yon mèt 20. Kòm gen anpil agwonòm ki la, yo konn sa byen, yon mèt 20 se 2 fwa lajè men w ki se 60 santimèt ki ba w yon mèt 20. De fason aske si w gen operasyon w pral fè nan pepinyè la, pou w ka fè l pandan ke w ap pase nan espas yo. Nan chak platbann nou kite yon espas de 60 a 70 santimèt. Pou irigasyon oubyen sikilasyon. Longè la ka varye. A se moman nou fin fè semi an aprè 60 24 aprè 48 tè la kounye a nou koupe dlo nan pepinyè la e aprè 17 jou sa se yon egzanp de pepinyè ke nou genyen aprè 17 jou. Donk la egzakteman nou lan faz pepinyè, setadi premye, pi gwo, premye faz ki genyen lan prezantasyon nou an. Tousuit apre pepinyè la, o tèm de 20, 28 jou, an jeneral, setadi se yon dire ki varye de aktivite w ap fè a, setadi an pwodiksyon de semans, Mwen menm m konn fè rediksyon semans nou konn fè transplantasyon 14 jou nou konn fèl 22 jou men an jeneral nou gen yon dire de transplantasyon de 28 jou kòm nou wèl nan sik kiltiral la la donk apati de 28 jou nou pral fè sa yo rele transplantasyon ke nou rele repikaj. Donk repikaj la an jeneral nou konnen pou fè repikaj an liy. Repikaj an liy lan li pèmèt ke nou respekte distans oubyen dansite de po de plantasyon plant lan. Nou opte pou yon repikaj an liy de 25 pa 20, 25 pa 25 e lan kad pwodiksyon semans nou konn fè repikaj jiska 30 pa 30. Donk repikaj la. Nou asire nou ke nou fè labou la pou tèren an, nou fè tout operasyon de nivelaj, de lavaj e nou retire dlo nan tè a. Donk nou fè transplantasyon. Apre sa nou sanse lan faz vejetativ la. Donk dezyèm faz vejetativ la, se egzanp sa nou gen la. E lan egzanp sa li gen yon sou faz ladan ke nou rele faz. Elongasyon, Kòm nou wè la, yon faz elongasyon de tab. Kòm nou ka konstate sa la, nou gen yon varyete ke nou te plante, ki se M 8, sa se nan yon semans pre-baz li ye. Nou te plante l yon pye avèk yon distans de 32 pa 32. Kounye a la, aktyèlman la, nou gen anviwon 60 tay ki vyab ladan. Radi nou gen minst gen 60 kay ki ka bay grenn. Donk sa se youn nan faz dezyèm faz pou pwodiksyon. Youn nan twazyèm gran faz nou genyen se faz repwodiktiv la. Kòm nou ka konstate l nan chema sa. N pa bezwen twò fokalize n sou sa. Si nou bezwen enfòmasyon yo, enfòmasyon yo la yo sou entènèt yo tout kote. Men ann rete nan faz bokou plis pratik la. Faz sa a se youn nan soufaz ke nou rele faz floraison, kote epiezon an vin fèt, kote diri a ap voye flè. Touswit apre faz sa, li pral vin lan faz lete, pou l al lan faz pate, pou l lan ranplisaj dè gren, apre pou l vin lan faz matirasyon konplèt la ki se katriyèm gran faz la. Donk katriyèm gran faz sa e faz sa nou rele matirasyon konplèt la. Sètadi diri sa son diri ki prèt pou rekolte. Nap bay 2 bemòl ladan. Premyèman, si se pou semans, nou gon yon faz ke nou di a 18 pousan dimidite, nou kapab fè rekolte semans lan. Men pou faz pwodiksyon grenn, Nou ka fè l pi bonè, sètadi nou ka fè l a matirasyon ki pa fin konplèt nèt. Pase ki sa k pase? Pwodiksyon semans lan nou bezwen grenn yo bokou plis vyab bokou pou yo gen tout grenn yo lan menm nivo. Men pou pwodiksyon grenn yo, sa vin mande yon lòt bagay daprè eksperyans ki fèt, sè ke randman a lizinaj la li bokou pli wo lè matirasyon an pa konplèt nèt. E sa k fè a 60 pou san de chanjman de koulè la, yo konn fè rekòt pou pwodiksyon gren. Men pou pwodiksyon semans, depi a 80 pou san, a 90 pou san e a matirasyon konplèt sa, li bon pou nou fè rekòt li. E gen yon aparèy, talè a nou di a 18 pou san dimidite. Gen yon ti aparèy la a. E se aparèy sa a nou itilize. Aparèy sa a li fè 2 bagay. Aparèy sa a li gen plizyè fonksyon. Li son imidimèt, li son dansimèt. Li son imidimèt, sè ta di ou ka detèmine imidite diri a ladan l. Li son dansimèt, li pèmèt ou evalye dansite. Diya, sètadi ki kantite gram li genyen pa lit, e se yon endikatè pou yon pwodiksyon de semans. Sètadi chak pwodiksyon de semans gen yon kantite gram de semans ki dwe genyen. An jeneral a 560, si yon pwodiksyon de semans li pa rive nan nivo sa, yon 560 gram pa lit, se ke semans la li vin gen yon pwoblèm. Se swa kantite grenn yo yo pa fin ranpli totalman, e lè grenn yo pa fin ranpli totalman l ap bay yon pwoblèm onivo de semi an. Se kòmsi menm lòske ou ta fè yon semi ou jwenn tout leve men plantil la ki pral nan nivo sa yo p ap vyab, yo p ap bon gou. Sètadi gen yon randman ou p ap jwenn. An jeneral se faz sa nou genyen pou faz pwodiksyon ke se swa de grenn ke se swa de semans. Men a se nivo la diri a li bon pou rekòlte. E nou pral swiv rès evolisyon travay la e gen lòt egzanp nou pral ba w pou nou ka rive nan 2 dènye faz sa yo. Sètadi, la nou wè yon ti sachè diri blan, la nou wè yon ti sachè diri jòn ki rele an jeneral diri etive. E nou gen de moulen la ke nou pral fè de pratik. E sachè diri sa yo, lè pou yo moulen, nòmalman, Aprè lè n fin rekòlte l, gon aparèy lòt bò a la ki se yon vanez. Touswit aprè lè n fin rekòlte diri a, n ap mete l nan vanez la pou n retire yon premye pay. Aprè sa nou pral seche l, nou pral ba l yon dezyèm vanez pou n retire yon dezyèm pay, pou n retire tout pay yo. E aprè sa nou pral seche l, nou pral itilize ti aparèy sa. Pou nou ka mete l a 12 pousan dumidite si tout fwa se yon diri, si tout fwa se yon pwodiksyon de semans. Paske se a se a se a imidite sa nou ka konsève lo de semans lan. Si tout fwa se transfòme nou va transfòme l se grenn li pral fè, pou diri blan li rekòmande yon imidite ki ale o de.